Dosye asasina ex prezidan peyi Dayiti Jovenel Moïse se pou yon dosye kap fin pale kounya. Dosye sa ap toujou aktyalite toutotan ke yo poko mare tout moun ki patisipe nan asasina prezidan. Dosye sa pap janm sispann aktyalite toutotan yo pa jwenn vrèman premye moun ki te bay ide asasina konplo prezidan Jovenel la anbyen dosye sa li menm li pap janm sispann pale. Aby guys nou gen jovelen pitit gason jovenel la ki sòti nan silans li ki di lap pale lap mete koze deyò lap kanpe pou papal fòk li pale fòk jistis fèt pou papal jovelen gen yon epizòd kap prepare la a mpa kwè ke nou prè pou epizòd sa a vrèman peyi a pral tranble paske gen gwo non gen anpil gwo koze ki pral pale nan epizòd sa a se sa jovelen deja anonse nou nan yon video kel te fè kotel di ke Kounya li prè pou li pale avan lè yo te fenk asasine prezidan an enben l di si l te sòti nan silans li si l te pale nan menm moman sa a se sur ke nou menm pèp ayisyen nou pa t ap konprann anyen nan sa l ap di paske li t ap pale avèk twòp raj avèk twòp fistraksyon men kounya li travay anpil sou tèt li se pa ke bagay la pa toujou fè l mal non men li travay sou tèt li emosyon an bese Enben kounye a li kapab pi lisid pou li pale, pou li eksplike, pou li site non, pou l met anpil gwo koze deyò ki pral bay anpil gwo zotobre ki nan pouvwa a, anpil nèg ki mete men yo nan asasina prezidan an, anpil pwoblèm. Antouka, n ap tann epizòd sa a, Jovelin se pou byento, mwen konseye w rete sou paj sa a, ou se premye la ou pral jwenn Epizòd sa ki pral gen anpil koze ki pral pale ladanl de lanmò prezidan se pitit gasonl lan menm Joverlein Moïse ki pral pale anpil koze an nou tande ansanm kèt detay ansanm avèk info Bertho kèt detay sou fason ke nèg yo yo menm yo òganize konplo a paske janm di nou an Dosye lanmò prezidan an se pa yon dosye kap fini kounya ditou toutotan tout nèg sa yo pa mare. E menm si yo arete tout nèg sa yo jwenn tout koupab yo se sur ke bagay sa ap rete nan listwa de pitit an pitit jenerasyon an jenerasyon paske sa vrèman vrèman pa yon ti bagay piti. An nou gade ansanm video sa ou menm di kisa w panse nan espas kòmantè la. Depi byento 4 an mentnan, mwen te pran yon desizyon pou mwen konsantre m sou gerizon m, ok. Aprè chòk jiyè 2021 an, mwen te pran yon desizyon pou mwen priyorize byennèt pèsonèl mwen, byennèt mantal mwen, byennèt fizik mwen e byennèt fanmi m.

Sou yon seri de evenman ki te presede jisteman 6-7 jiyè 2021 e ki ap pèmèt jisteman nou fè limyè sou 6-7 jiyè 2021 men ki ap pèmèt ke nou gen yon konpreyansyon ki pli global tou de selon mwen menm e selon rechèch ke m fè avèk lè referans ke m ap gen pou m pataje ansanm avèk nou de rezon anfèt ki fè nou nan sitiyasyon ke n ye jodi an. Paske. Mwen te ka fè l an 2021 pou m sensè ansanm avèk nou, sof ke mwen t ap tèlman fè l avèk kòlè e avèk raj ke nou pa t ap an mezi pou nou konprann sa m t ap di yo atravè tout kòlè sa. Donk, mwen te oblije fè yon step back, m konsantre m sou vi pèsonèl mwen, sou sa m anvi fè, pa egzanp, mizik. Men m panse fò n pale kounye a. M panse ke. Genyen yon seri de moun fò n lonje dwèt sou yo. Gon seri de non fòk yo site. Gon seri de plan fòk nou fè limyè sou yo. E se pa ke te gon krent kèlkonk pandan katran oubyen te genyen yon presyon kèlkonk ki t anpeche m fè l. Jan m sot di nou se te yon desizyon volontè. Pou sa k sonje. Alokisyon diskou ke m te fè nan fineray papa m, mwen te di nou l ke li enpòtan pou n goumen, men nou pap goumen ak zam yo met nan men nou, n ap goumen avèk tèt nou, n ap goumen ak tout tèt nou. Anfèt, gen de lè ou met zam nan men w oubyen gen de lè ou fè w tounen zam nan. E se youn nan bagay ke mwen sibi anpil pandan 4 dènye ane yo, yon fòm denstrimantalizasyon de moun ki te vle pran m, pwente m nan yon seri de direksyon. Sepandan. yo pa reyisi. Kòm nou ka wè l, yo pa reyisi. E ki vin fè ke jodi an, mwen kenbe yon sèten libète pa rapò a, anfen mwen kenbe tout libète m pa rapò a sa m ka di, pa rapò a sa m ka fè. E mwen deside ke avèk ekip mwen depi kelke semèn, mwa kounye a, nou deside ke se moman pou nou pale yon seri de koze ki merite pale. Ok? Donk, youn di lòt. Nou pral pale yon seri de pawòl ki ekstrèmman serye nan jou k ap vini yo, nan semèn k ap vini yo. Nou pral fè sa de fason pwofesyonèl. N ap fè l avèk kalm, avèk objektivite, oke. Paske se youn nan pi gwo defo nou nan deba nou lakay, se ke an Ayiti, se ke nou pale avèk anpil emosyon. E le fèt ke deba nou yo ranpli ak emosyon, w kab wè l, w kapab wè l pami aktè politik yo, manm sosyete sivil yo, menm jounalis yo, oke. E le fèt ke deba nou yo tèlman gen emosyon ladan yo, li vin fè ke nou pa ka fè la part des choses, nou tout moun vle gen rezon. Paske m santi l tèlman vrè, li sipoze vrè. Non, fò nou sòti nan jan de structure sa yo. Donk, nou pral pwopoze yon bagay ki diferan. E pi, jan m di l, de fason trè pwofesyonèl men trè kalm, onèt, avèk referans an men. an fèt e vwala so m te vle di nou sa youn di lòt. Batri m te tonbe. Donk tout prezidan nan mond lan gon enfrastrikti de sekirite pou pwoteje yo.
Nan ka pa nou an, prezidan pa nou an gen 3 rido de fè ki dwe pwoteje l. Ou gen USGPN ki sipoze devan kay la. Nan lakou a ou dwe genyen kat sim e anndan kay la ou genyen usp. Donk 3 inite sa yo se 3 rido de fer ki dwe pwoteje prezidan an pa rapò a tout menas. E lè yo fin tiye prezidan an nou menm e youn nan bagay nou fè pandan Tout semèn ki vin apre asasina prezidan an, tout sa k ap sòti sou Whatsapp, sou email, sou entènèt la, nou kenbe tout, paske nou te vle fè yon ankèt detaye pou nou konprann sa k pase a. Premye konklizyon ke nou fè, se ke lè nou konstate enfòmasyon ki sòti yo, 3 rido de fer ki sipoze prezidan an e pwoteje prezidan an, menm yon bal yo pa tire pou pwoteje prezidan an. Donk, premye dediksyon ke nou fè se ke yo livre prezidan an. E se pou sa, kesyon ke nou toujou genyen pou Dimitri Herard, fon grenn kesyon pou l reponn, kijan fè ke pa gen youn nan inite yo, kòm li se kòmandan inite sa yo, Pa gen youn nan inite yo, youn nan polisye yo ki tire yon katouch pou vre pou pwoteje prezidan an. Donk kesyon an, kiyès ki bay lòd livre prezidan an? Gon lòd ki bay polisye. Sekirite prezidan an. Polisye yo pa t ap livre l fasil konsa. Yo pa t ap kapab. Nèg yo pa t ap ka rantre. Nèg yo pa t ap ka rantre san li. Gon lòd ki bay. Se sa. E moun ki kontwole sekirite prezidan an se Michel Martelly, Michele Matala. Avèk Dimitri Hera. Donk yo gen kesyon pou reponn. Enstitisyonèlman, Stanley, èske se ta Martelly li ta sipoze ye dirèkteman? M ap antre nan lojik ou pa lojik, mwen m ap antre nan sa bagay yo ye. Men apre sa nou ka reflechi sou afè lojik lan. Trè byen.
Koulye a, lè w gade videyo moun ki nan katye a, sa vle di moun ki nan zòn Pelerin an, videyo ke yo fè yo lage sou entènèt lan, Ou mande ki maskarad k ap fèt anndan kou dapèl la?
Non sa son derespektan, sa son sa son krim kont limanite sa son krim kont limanite k ap fèt la ankò une fwa se vre e sa son menas pou nan kou dapèl la sa son m ap pèmèt mwen yon segond sa son menas pou lavi chak grenn sitwayen ayisyen Stanley lò lò lò gon jistis nan nivo parèy avèk dè zòm e dè fanm Stanley ki chwazi fè maskarad sa nan figi moun pandan ke Lajistis amerikèn gen de avanse ke lap fè pandan ke gon dominiken jou kap vin avèk de gwo revelasyon el diw gen prèv epi nèg yo stil kontinye ap fè sa la Stanley nèg sa yo sou menas ke yo ye pou nou avanse Stanley. Sa vle di ke lè w pran seyans lendi 26 me a, ou pran seyans lendi 2 jen an, ou wè se yon maskarad k ap fèt nan kou dapèl. Nèg yo ap fè de kolonbyen siyen de papye ki pa reprezante sa k sou videyo yo. Paske li klè ke nimewo 1 videyo ke pèp nan zòn Pele an fè pandan nèg yo tap fè atak la, ou wè figi nèg yo trè man depi ou fè sa yo rele an anglè enhancement, sa vle di ke ou elaji figi a, ou gade l byen, ou wè se nèg ki nan tribinal yo. Sa vle di ke nèg yo kòmanse operasyon an ant inè e dezè di maten, m pa ka bay lè egzak la. Men ou wè se nèg yo. Ou wè nèg yo di w konsa ke se yon operasyon DEA, se pa t DEA tout bon. Di ye. Ou wè nèg yo konn egzakteman sa y ap fè a. Ou wè nèg yo antre kay prezidan an, y al tire prezidan an, yo livre prezidan an. Livre, livre, livre.
Donk, non sèlman nou gen tout eleman faktyèl sa yo nan men nou ki pèmèt nou wè se yon maskarad k ap fè nan kou dapèl Pòtoprens lan, nou gen de nouvo eleman. Fò w pa bliye ke Nan enfòmasyon ki te sòti nan semèn ki te vin apre asasina prezidan an, yo di ke sòlda yo lè yo sot Kolonbi, se Sosua ki trè pwòch Puerto Plata, se la yo desann. E nou vin aprann nan semèn nan ke Gilbert Bigio fè 15 reyinyon lòt bò a. 15 reyinyon?
Avèk 2 Libanè Ayisyen. Sa vle di ke gon bagay yo rele an anglè connecting the dots, kijan pou konekte d'un point à un autre, ABCD pou ka wè klè. Trè byen.
Donk jodi a, lè n ap gade sa k ap pase nan kou dapèl Pòtoprens lan, olye jij Emmanuel Lacroix, jij Denis Cyprien, jij Fremond Amesi fè jefò pou konekte tout pwen yo pou wè tout moun k enplike nan krim nan, se koukou y ap kache peche. Lè w analize konpòteman komisè devan kou dapèl Claude Jean, Carlin Vincent avèk Rocky Pierre ki te kowonpi nan lajistis Senmak, ou wè se menm konpòteman an ke yo genyen, y ap kache peche pou Esperans, y ap kache pese. E nou konnen rapò ki genyen ant Pyè Esperans e Privè. Nou konnen rapò ki genyen ant Pyè Esperans, Privè e Bidjo e Abinadè. Nou konnen ke kiyès ki fè retire Esperans sou lis ke Abinadè te fè?

Donk sa kap pase nan kou dapèl la la a, s on maskarad ke l ye lè w fè yon analiz byen detaye de dè fè de kijan yo tiye prezidan an. E menm sòlda Kolonbi ki tiye kòmandan sòlda Kolonbi yo, misye bay tout detay yo nan tribinal Miami. Donk jodi a, li enpòtan ke kòman w vle pou tribinal la ap kesyone sòlda Kolonbi, pa gen yon gwo ekran televizyon nan tribinal la pou yo pale, pou yo pase videyo yo pou yo di sòlda yo, eksplike nou sa. Eksplike nou sa. Ou wè se de simagri k ap fèt nan tribinal la. Donk, jodi a, e mwen panse ke e lè w pran jij ki nan tribinal la, Yon bagay ki etranj. E se pou sa m gen yon kesyon pou prezidan kou dapèl la ki chwazi jij sa yo. Lè w antre anndan tribinal la, Emanyèl Lakwa s on lavalas wouj ke l ye. Tande koze. Jij Deni Sipriyen s on lavalas wouj. Fremon Damesi a m poko jwenn detay yo. Men tou lè twa komisè gouvènman yo se lavalas wouj. Poukisa prezidan komisyon kou dapèl la li mete o mwen, twazyèm nan nou poko konnen, 2 jij ki lavalas wouj e 3 komisè gouvènman ki dwe poze kesyon e lavalas wouj yo ye? Gon bay dwòl kap pase la a, gon dòt nou, gon pwen nou paka konekte. Kiyès yap pwoteje la a? Gon konfli denterè la a.
Non, paske nan kòd denstriksyon kriminèl la, gon bagay ki rele denonsyasyon èv nouvèl. Nouvèl èv, denonsyasyon nouvèl èv, yon tèm teknik li ye, sa sa vle di oditè? Lè w ap fè enstriksyon nan kou dapèl, ou jwenn de nouvo eleman, fòk ou aji. Pa egzanp, nouvo eleman ki sòti nan kou dapèl yo e sa k sòti nan tribinal Miami yo montre nivo koripsyon jij denstriksyon w ap Li montre nivo koripsyon jij denstriksyon Walter Wilcer Voltè. A wi, sa son kriminèl, sa son visye mèt la, son danje misye ye. Dezyèm bagay ankò, gen 2 nouvo eleman ki sòti nan tribinal la, donk 3 komisè gouvènman yo te dwe fè sa yo rele on rekizitwa siplesif, rekizitwa sipletif la pa, rekizita sipletif la pa fèt. Donk pou mwen menm, tèlman gen koripsyon nan kou dapèl la, son grenn bagay ki pou fèt, fòk gen on rekizasyon de la kou dapèl. Oh nou ka rekize tout, nou ka rekize tout Pou konfye pou sa w sot di a Nou ka rekize tout jij an blòk, jisteman Jisteman paske Se sa, rekizasyon Rekizasyon de lakou dapèl de Pòtoprens pou konfye denterè Pou konfye denterè jisteman Paske se pa posib, se se mwen menm sanble Rekizasyon de lakou dapèl de Pòtoprens pou konfye denterè Konfye denterè paske Gen youn nou poko konfime men gen 2 jij ki lavalas wouj, 3 komisè gouvènman yo lavalas wouj, rekizitwa siplentif ki te dwe fèt an fonksyon de denonsyasyon nouvèl zèv konfòmeman a kòd enstriksyon kriminèl la pa fèt, donk ya konfli denterè dan le dan dan dan lakou dapèl de Pòtoprens. Jisteman.
E. Sa nèg. Epi fò w pa bliye ke ou sonje malgre enfòmasyon faktyèl ke n genyen se sòlda ki nan men nou yo ki tiye prezidan an, Leslie Voltaire, an 2025, janvye, fevriye 2025, t ap eseye lage yo, e Ariel Henry ki enplike nan krim nan, an septanm 2021, t ap eseye lage yo tou. Li te gentan deklare yo inosan san l pa t fè okenn ankèt. Donk sa vle di ke tout kowalisyon ki fè pati de tiye prezidan an, yo pa konn kijan pou yo lage sòlda Kolonbi yo ki enplike nan tiye prezidan an ke pèp la te mare le 7 jiyè nan maten. Se pou sa, videyo 7 jiyè nan maten yo enpòtan tou, kote lè pèp la pran lari, l di l pral chèche Boulos, li pral chèche Vob. E videyo 7 jiyè a tèlman enpòtan, li montre entelijans pèp ayisyen an. An jeneral, lè pèp la pran malandren konsa, li tou ba yo bwa kale. Ou wè pèp la tèlman entelijan, li kenbe yo vivan pou yo ka pale pou di kiyès ki te voye yo.

Men yo eseye kachel Stanley menn. Sa vle di ke mwen fò piblik la fò peyi a kapab konprann kalite danje sa ye. Wi wi. Bèto, la jenès konprann e m pral montre w kote la jenès konprann. An mwa, nan mwad janvye fevriye lè Lesy Voltaire fin touche pou lage sòlda ki tiye prezidan lakay nou. Se paske la jenès te mobilizan mòd nou bwa kale wi epi ni jij yo, ni Lesy Voltaire wè si sòlda yo lage y ap pran bwa kale. Se pou sa yo pa lage yo wi. Non yo tap pran bwa kale vre wi, yo tap pran bwa kale wi, nèg yon ti jan pridan, nèg yon ti jan pridan ou konprann. Imajine w, le 5 jiyè nan maten, se pa lapolis ki mare sòlda Kolonbi ki tiye prezidan nou non. E jodi a, toujou nan kad ankèt ke nou fè a, nan kad ankèt ke n ap fè swivi avèk li, menm konpayi ki vin.

Te kite l lap pran chaj epi fò Stanley ta gen yon kat. Vwala ok e nou remonte. Vwala Stanley nou te pèdi w. Ann avanse. Mwen ta di w konsa ke menm koulye a nan kad swivi dankèt ke n ap fè a. Trè byen.
E li pa nòmal ke nèg gwo pouvwa la yo koulye a Fils-Aimé e KPT gen yon gwo pati ladan yo ki fè pati de koalisyon ki tiye prezidan an. Bagay ke m twouve etranj, se ke konpayi sekirite ke al pran k rele Black Water, an kreyòl se konpayi dlo sal, gen 2 bagay pou gade. Premye bagay pou gade a, konpayi sa a t al fè operasyon an o Yemen an 2015, se sòlda Kolonbi l t anplwaye.
Fon grenn rezo sòlda mèsenè Kolonbi ki genyen, pa gen 2. Donk mwen bezwen konnen ke si konpayi sa a te gen kontak a sòlda Kolonbi ki nan prizon lakay nou paske yo tiye prezidan an. Pou ki sa e konpayi sa a y al cheche? E fò w pa bliye ke konpayi sa a yo rale l plizyè kote nan tribinal ameriken, gon pakèt moun ki kondane pou krim e se poutèt rezon sa a yo li pa gen okenn kontra nan men gouvènman ameriken an. Donk pou ki sa e konpayi sa a y al cheche alòske gen 60 konpayi o nivo global?
Mwen renmen vrè repons a kesyon sa a. Eske konpayi an ki te fè operasyon a sòlda Kolonbi o Yemen, eske konpayi sa a konn sòlda ki nan men nou yo? Eske yo te gen relasyon anvan avèk yo? Mwen menm twouve etranj e bagay ki pi. E bagay ki pi grav la, fò w pa bliye ke ou ka pase videyo a ou gen pou oditè yo ka tande, paske m wè gen 2 nèg e m pa konn poukisa yo videyo sa enpòtan pou nou.
M pa konn si se pè yo pè, se sa. Prezidan konpayi an di konsa ke nan figi nou tout, gen yon seri de peyi an Afrik e an Amerik Latin ki pa ka dirije tèt yo. Peyi sa yo Nou dwe mete chapo enperyal nou pou n al rekolonize peyi sa yo? Jounalis la mande, Èske sa w di a se sa? Ou vle tounen nan epòk kolonyal ankò pou al rekolonize peyi sa yo? Misye di, Absoliman!
Sa a fè w fè pèp la tande l. Ann mete ti videyo a, w a reprann li an kreyòl pou moun yo.